Yes, this is my time, your time, our time to be together. Fanatik Canada, fanatik ki tout kote nan Etazini an. E kelkeswa kote w ye around the world nou di w Bonswa e byenveni nan emisyon an pou tande nou kisa nou pote pou ou jodi a. Bon tankou jan nou di jodi a nou yon ti jan an reta paske yè se naje n tap naje pou n soti nan nèj nou pa gen tan te pibliye emisyon an yè a so nou di jodi a kanmenm pou n fè kout ke kout pou nou pou nou ka wè ou pou w ka wè nou pou nou ka pase yon ti tan ansanm e san nou pa twò pèdi tan n ap pase avèk frè nou zanmi nou ki ap chache kèk ti emisyon kèk ti bagay pou nou deyò a Eddy epi l a di nou kòman sa ye paske nou pa ka Fonksyone san li menm tou. Eddy kòman sa ye ou te fon pase nan NBA a kòman sa ye menm nan NBA a.
Salut frè mwen, fòm di w tou nan NBA a tankou nou te di semèn pase se se moman pou sipèsta yo te have some fun. M kwè game nan te fini team Lebron te bat team Kevin 163 a 160 e fòm di w moun sa yo nan epòk sa tankou m sonje m te ka di tou avan bagay yo te yon lòt jan se kòm si wap di konpetisyon te yon ti jan pli sere se pa vle di yo pat konn gen fan non but E sousi sa konn rete nan rekò kont ki kantite fwa Ist genyen, ki kantite fwa West genyen. Epi tou, se jwè ki nan Ist ki jwe nan Ist, jwè ki nan West jwe nan West. But kounye a akoz nèg yo vin chanje ba lan, se w tande se yo chwazi meyè jwè ki pou fè team pa yo e pou w ka pran jwè nan nenpòt ekip, nan nenpòt divizyon. So sa vin chanje. Bay yo un peu. M pa vle di pi bon pa pi bon men kanmenm sa chanje bay yo. Se sa k fè tankou ou wè nan moman sa se lè nèg yo gen plis amizman epi rankontre youn ak lòt bay ti blag tou sa. Nou ka di se sa nou te wè anpil kamadri nou te wè nan nan nan weekend nan. Sipèsta yo, NBA All Star yo, tankou te gen Dunk Contest, 3 Point Contest, tout sa. So nou pral gade pou wè kòman sa ye, si ou gen chans ou gen dwa pataje avèk fanatik yo videyo oubyen imaj. Men aprè sa nou ka di w nan depi m ka di 3 jou de sa chanpyona rekòmanse kote Ekip ap jwe sa kap genyen sa kap pèdi men nou ka baw rekò pou pou Eastern Conference an nou toujou gen Miami Heat ki devan avèk 39 yo pèdi 21 yo gen 2 dènye game yo jwe yo e nou ka diw nan 10 dènye game yo jwe yo yo gen 7 yo pèdi 3 epi tou nou gen Chicago Bulls ki an dezyèm ki gen menm rekò la tou, yo gen 39, yo pèdi 21. Epi, yo gen 6 dènye game yo jwe yo, yo menm tou se menm bagay. Nou ka di nan 10 dènye game yo jwe yo, yo gen 7, yo pèdi 3. Apre sa, nou gen 76ers k ap monte, kote yo an twazyèm, yo menm, yo gen 36, yo pèdi 23, epi yo gen 2 dènye game yo sot jwe yo, si m pa twonpe m kwè. Harden te play nan dènye game nan men de tout fason ou ka verifye sa si w gen kèk ti bagay wap ajoute pou fanatik yo. Apre sa an katriyèm pozisyon nou gen Bucks ki gen 36 tou ki pèdi 24 yo menm yo sot pèdi dènye game yo jwe yo epi nou gen Cavalier ki desann an senkyèm a 35 ki pèdi 24 yo menm yo pèdi tou 3 dènye game yo jwe yo. Nou ka di w se 5 meyè ekip ki nan East la. Lè nou pase nan wès la li menm, nou jwenn San ki kenbe tèt la toujou devan. Yo gen 49, yo pèdi 11. Yo sot pèdi dènye game yo jwe yo. Nou ka di nan 10 dènye game yo jwe yo, yo gen 8 yo pèdi 2. Epi nou gen Warriors ki an dezyèm, yo gen 43, yo pèdi 17. Yo gen dènye match yo sot jwe yo. Nou gen Grizzly ki an twazyèm. Yo gen 41 yo pèdi 20 nou gen Jazz ki an katriyèm ki gen 37 ki pèdi 22 nou gen Maverick ki an senkyèm pozisyon ki gen 35 ki pèdi 25 so se 5 meyè ekip sa yo ki nan wès la apresa tout sa nou va tande yo anba bon fòm di w se Se sa mwen te genyen pou pou NBA a epi si w gen yon ti kòmantè ou bezwen fè oubyen ou gen kèk ti enfòmasyon ou bezwen ajoute tankou jan n di ou ka fè sa. Orevwa. Babay. Ah ok mèsi frè nou frè mwen bon sèl sa m ka konfime wi James Harden te te te jwe nan sitou nan match Minnesota Timberwolves kote li Sixers te genyen e kontribisyon l te te vle di yon pakèt bagay nan match la. Aprè sa m kwè Kevin Kevin pou Brooklyn ap m kwè Brooklyn pèdi yon lòt match la kote misye li menm ap prepare pou l tounen so l pi prè pou l tounen ke rete. Aprè sa, bon, dè ke nèg yo toujou di whatever sa k, sa yo santi, sa yo feel like moun ta renmen tande, m kwè Lebron James li menm deklare tèt li as long as li ka toujou play, l ap toujou ret yon Lakers. Bon, de tout fason nou p ap fè twòp pou NBA, tankou jan w di, chanpyona redemare la aprè. All Stars la so vin sanse nap gade poun wè nan dezyèm manch lan kòman chak ekip yo pwal dewoule sitou ekip kap desann yo ki chanjman sa ka fèt lè jwè ki deyò yo retounen tèlke Brooklyn pa egzanp bon de tout fason e pou. E pou chanpyona dEròp la li menm kòman sa ye? Byenke m konnen yo te pran yon break, yo gen pou yo retounen pa twò lontan, kòman ki kisa w genyen, kòman sa ye?
Nou ka di nan chanpyona dEròp la li menm te gen nou ka di 4 match ki te jwe, le 22 avèk le 23, le 22 te gen Chelsea ki te jwe avèk LOSC ki te bat LOSC 2 a 0, Epi nan nou gen Villareal ki te jwe avèk Juventus ki fè match nul 1 a 1. Epi nan 23 te gen Atlético de Madrid avèk Manchester United ki te fè match nul 1 a 1. Epi toujou 23 nou te gen Benfica ki te jwe avèk Ajax ki te fè match nul 2 a 2. So se konsa sa te fini nou ka di nan nan match nan match ale yo. Apre sa nan match retou. Nan nou ka di dezyèm manch te gen match ki gen pou kontinye jwe le 8 mars avèk 9 mars. Tankou nan 8 mars nap gen Bayern de Munich ki gen pou jwe avèk RB Salzburg a 3 zè epi Liverpool gen pou rankontre avèk Inter de Milan tou nan menm jou a epi nan Nan 9 mas nou gen Manchester City, Sporting Gout ki gen pou rankontre epi nou gen Real Madrid avèk Paris Saint Germain gen pou jwe tou match retou tankou jan nou di dezyèm match dezyèm tou match retou yo ki avan yo travèse nan yon levo ki pli wo. So se konsa sa te ye nou ka di se sa sèlman nou te ka ajoute nan chanpyona dEròp lan. Epi nou konnen. Apre sa tout lòt sak fini deja ou gentan konnen yo epi ok se sa sèlman nou te gen pou ou si w gen kèk ti bagay ou ajoute pou fanatik yo alright pase bon weekend babay.
Merci pou enfomasyon sa tou byen tankou jodi a m kwè yo nan 16 yèm de final chanpyona sa e. Se yon match ale yon match retou ou pèdi ret lakay ou sak genyen an kontinye pou rive nan fen pou wè kiyès kap chanpyon nan chanpyona sa nan chanpyona dewòp la ok mèsi pou enfòmasyon sa e aprè sa mkwè nou. Nan chanpyona Concacaf bò isi a tou, m pa konnen si gen kèk ti chanjman. Ki jan sa ye menm?
Pou fifa World Cup Concacaf a li menm nan kote gason yo, nou konnen jan nou te pale deja gen 3 ekip ki kenbe tap la paske m kwè se 3 ekip ki gen pou kalifye, katriyèm nan li menm gen pou Al nan entènasyonal playoff pou wè si siw ka jwenn siw ka jwenn yon chans pou patisipe. Men nan 3 ekip sa yo nou konnen se Kanada k toujou devan avèk 25 pwen epi Etazini avèk Meksiko tay avèk 21 pwen apre sa ekip ki ap goumen toujou Panama, Kostarika ekip sa yo menm. Yo poko elimine men si nap pale de El Salvador, Jamaica, Honduras ekip sa yo deja elimine nan touneman an men apre sa tankou jan di a kote de Canada, Etazini, Mexique ki devan Panama avek Costa Rica gon chans sa depan de kijan 3 denye match yo rete yo fini pou yo wè si yo ka gon chans nan pou yo ta di yo pral nan koup du mond so se konsa sa te ye kòm nou nou te di deja nan mwad mas la gen match yo ki gen pou kontinye pou yo ka wè kòman sa ap pase so se konsa sa te ye li menm nan nan bò mesye yo pa bò isit kap goumen pou wè si yo ka gon chans pi ale nan koup du mond sa ki gen pou fèt ane sa bon tout fason se sa nou te gen nan nan nan bò sa nan pati konkakaf mesye yo.

Nan Concacaf medam yo yo menm, se yon plezi pou nou pou nou retounen wè ti medam ayisyèn yo k ap jwe foutbòl ankò sa te fè anpil domaj nan panse nou lè nou te wè ti medam sa yo te gaye e nou te yon future ki trè prometteuse nan yo menm epi vwala ke sa te gaye men nou wè yo retounen sa fè nou plezi menm lè se pa Ayiti yap jwe se Sendomeng yap jwe but anyway yo still gen drapo Ayisyen inifòm Ayiti se Ayiti yo reprezante men kanmenm se tris pou wè. Anyway, ann travèse kite sa. Bon, de tout fason, ekip sa a, fò m di w, yo jwe 2 premye match yo, se tèt chaje, paske yo bat yon ekip 6 a 0, yo bat Honduras 6 a 0, epi apre sa yo bat Saint Vincent. N. Saint Kit 11 a 0. Sa vle byen ke depi dènyè fwa yo lè yo te parèt sou teren an se yo fè anpil mèvèy konsa. E gen yon seri ti medam se machann gòl yo ye. Sa vin san se son plezi pou nou pou nou gade yo k ap jwe. Byen ke nou ka di gen lòt ti ekip tou ki jwe byen. ki fè anpil gòl tou paske so far m pa wè ankenn match ki fini 1 a 0 se toujou plizyè gòl bon de tout fason nan dènye match nou nou te ka di nou wè ki te fèt le 20 avèk le 22 nou gen tankou jan nou di Ayiti te bat Sen Vensan 11 a 0.

Cayman Island 6 a 0. Nikaragwa bat Turks 19 a 0. Sa ye tèt chaje. Bon de tout fason gen chanpyona gen pou l kontinye 6 avril kote gen plizyè lòt ekip ki ap kontinye pou twazyèm match yo pou wè men sa youn nan match kote e m kwè ekip ayisyèn nan li menm gen pou l jwe pwochenn match li jis 9 avril Kontre British Virgin Island. But de tout fason nou ka di jan standing nan rete kounye a la, nou nou ka di nan gwoup A a pa egzanp, nou gen Meksik ki gen 6 pwen, yo nan premyè pozisyon, nou gen Pòto Riko tou ki gen 6 pwen ki an dezyèm pozisyon, epi nou gen Surinam ki gen. 3 pwen. Yon twazyèm epi apre sa Antigua avèk Anguilla yo pèdi tou lè 2 match yo jwe. Fò m di w nan sanble gen 5 ekip nan chak divizyon. M ap pwofite ba nou chak ekip sa yo, chak divizyon yo ki ekip ki ladan. So m sot mansyone A, nan gwoup B a li menm gen Gwatemala, Kosta Rika, Sent Kit, Kiraso, Endyen, New West Virgin Alen. So moun ki devan se Gwatemala, 6 pwen. Kosta Rika 6 pwen epi Sent Kit gen 3 pwen. Epi nan gwoup C a nou gen Domi, Dominiken Repiblik, nou gen Jamaica, nou gen Bermuda, nou gen Cayman, nou gen, I mean Cayman Alen, nou gen Grenad. E nan premyè pozisyon nou gen Dominikèn Repiblik a 6 pwen. Sanble li menm avèk Ayiti yo trè anfòm atyèlman yo jwe sou menm teren petèt m pa konnen. Nou gen Jamaica ki gen 6 pwen, nou gen Bermuda ki gen 3 pwen an twazyèm pozisyon. Nan gwoup D a li menm nou gen Panama, El Salvador, Barbados, Aruba, Belize. Nan premyè pozisyon nan gwoup D a nou gen Panama a 6 pwen. El Salvadò tou 6 pwen, yo tou lè 2 gen 2 match e Barbados gen 3 pwen. Epi nan gwoup E nou gen Kiba, Ayiti, Ondiras, Sent Vensan, British Virgin Island. Nou wè Kiba an. e ke mwen yo gen menm kantite de pwen, bon de tout fason nou wè Kiba an premyè pozisyon avèk 6 pwen, Ayiti an dezyèm pozisyon avèk 6 pwen, epi Ondiras an twazyèm pozisyon avèk 3 pwen. Epi nan gwoup F nou gen Guyana Trinidad, Nicaragua, Dominica, Turks and Cait. So nou gen Guyana ki an premyè pozisyon, yo gen 6 pwen, Trinidad an dezyèm pozisyon a 6 pwen epi Nicaragua an twazyèm pozisyon avèk 3 pwen. Se se konsa chanpyona medam yo ap dewoule. Tankou jan m te di, nou santi nou reyèlman kontan pou n ap gade ti medam pa nou yo k ap k ap evolye epi yo jwe reyèlman bon foutbòl. Sou tout fason si ou menm ou gen yon ti, bon m konnen ou pa ka jwe video yo pa pèmèt ou fè sa. Pou tout fason whatever sa ou ka fè si ou gen kèk ti imaj ou ka pataje ak fanatik yo. So se sa nou te genyen pou jodi a nan nan touneman sa ke nou trè enterese gade. Alright bye bye.
Bon mèsi anpil frèm sa ou fon bèl ti rale sou chanpyona sa e kote gen 2 match ki gentan jwe chak ekip yo epi Yap wè kijan yo ka break it down to pou wè kiyès kap rive chanpyon dezyèm twazyèm kiyès kap kalifye nan chanpyona sa men so far tankou jan w di nou kontan wè ti medam nou yo kap woule bon ti foutbòl bèl ti pas se pa kalonnen boul so sa fè nou plezi gade yo e tankou jan w di tou m raple m nou te wè yo tap dewoule lè sitou menm avan yo t al nan koup dimond dènye fwa kòman yo te jwe byen. Epi sa te vin touche nou trè fò lè nou te te wè kòman sa te vin pase pou yo. But, tankou jan w di, mwen menm tou, m trè kontan wè yo. E se byen malerezman m pa ka, yo pa pèmèt mwen pase videyo pou m ta pataje avèk fanatik yo nou kote nou ka montre yo. Olye nou montre kèk ti imaj, n ap fè sa kanmenm, men kanmenm videyo a t ap ankò plis enteresan. Lè nap Lè Fanatik yo ap gade sa Bon de tout fason m kwè se Se la nap rete Se ton plezi toujou Vin pase ti tan avè nou Epi Pataje avè nou sa nou tande Sa nou wè Sa nou Ki Ki Ki Opinyon nou gen de sa Bon de tout fason Nou ka di tout moun a la pwochèn Pou yon lòt emisyon Paske nap kanpe la. Enjoy the rest of the weekend tankou janm di nou fanatik ki Canada fanatik Haiti Dominican Republic fanatik Florida fanatik ki tout kote yo nan Etats Unis ki an deyo des Etats Unis nou di yo se ton plezi pou ou ave nou jodi a nan New York son plezi pou nou te vin fon ti chita Ba yon ti blag, yon ti koze kote ke nou ka toujou kenbe bagay yo going on. One love. Bye.